N ap salye chak grenn moun ki la k ap swiv nou sou chanèl Nouvèl Pam TV. Selon sa ke n ap tande, nou pral tande tou ti sonson nan baz 5 segond k ap esplike Gen youn Dezi ki nan men n e gen plizyè lòt ajan ki nan men yo toujou k ap esplike kòman rès ajan yo ap pran tretman nan men yo e yo mande pou yon paran youn ladan yo pou yo vin chache l. Sa a, nou pa ka di plis jan PIC a ap dewoule a. Eske se vre sa l di a ou di mwens eske se pa vre sa l di a? Ann swiv ansanm avèk nou repòtaj sa. Pandan n ap swiv repòtaj la, abòne avèk chanèl la, pataje li epi tou kite yon ti kòmantè pou nou anba videyo. Mèsi. Frè a te ban mwen nimewo 3894. Vè 70 pou m te rele fanmi l. Ki rele m rele fanmi an ke m pa janm jwenn yo e nou menm. Ki yon voice sa ye de Sully se pa vre? Yeah nou fin fè konsè vre la nou vle fèl a tout kè nou menn sa vle di mwen menm ke kòm li dim ou son ou son jounalis m pa konn si e vre non frè m jis mwen m tou riske vi m nan yon jou konsa ou konprann sa m vle di li dim ou son jounalis m pa konnen

Ou pa de sa m di w lan? Wi, ok, kounye a m vèt ou. Ok, polisye ki nan men w lan, kòman l rele menm? Padon?
Polisye ki nan men w lan, ki jan l rele?
Polisye ki nan men m lan? Enhen. Bon, ou ka m di w sa deja frè m, m desi li si frè m. Non, bon, m tande yo di l mouri, pase fanmi l di l mouri nan 32. Li abitid rele fanmi l di l mouri. Fanmi l di l mouri, menn. Ki bagay sa w ap pale la frè m? Yow, misye bon m di w menn, depi w atoufè l ki fè w wè li pran frap sa l pran wi frè m. Sa vle di nou menm nou pa gen sa a wè menn. Moun ki t anafè avè nou yo nou jwenn yo deja. Malgre gen anpil ki sove, sa vle di pye yo bon. Bon pye yo mete nou deyò. Men Definisi menm li pat li pat li pat gen pwoblèm avè nou frè m. Ou tande sa m di w la? Ok nou ok nou panse kijan ankò? Li pat gen pwoblèm avè nou menn. Nou pa gen dwa pou n ta elimine l konsa frè m ok. Jiskaprezan l poko pa elimine non frè m paske nou menm

Padon?
Ou di msye ti sonson nan baz 5 segond. Yeah nan baz 5 segond menn. Leon Charles te vin 2 aprè midi an la frèm. Nou jis nou ba li yo ok. Nou ba li yo, nou ba li yo san bri san kont. Men ok kòm mesye li menm se timoun anba li ye e timoun anba li ye nou oblije kenbe l pou n remèt paran l men dan la men frèm. Sa vle di san nego pa gen kòb k ap bagay? Non nan pa gen bagay sa monchè sa pou nou sa pou nou te jwenn nan nou jwenn li deja frè m pa gen tèt cho nan sa. Anben kijan nap la kijan nap libere l la menm? Pardon?
Kijan nap libere l la? Imedyatman depi maten ke nou te pale avèk fanmi an nou te fè fanmi an malgre fanmi an pap ka antre anndan vilaj la vin dèyè l ou konprann sa m vle di depi l pa akonpanye lapolis nou menm nap parèt nan pwent kafou an nap nap jis epi fanmi an di nou men yo nan pwent kafou an nou menm nap fè l ale jwenn fanmi l. Ok bon lè Charles te vin dèyè l ou pat bay li?

Bless yet ou wet mouri yo yo t an afè avè nou ok frem. Sak mouri yo yo t an afè avè yo. Yet ou le set ou wet mouri yo yo t an afè avè nou frem ok frem. An ben m pa wè si se fè kontak avek fanmi an epi nap kenbe kontak m pa konnen. M pa tande sa w di an non. M pral eseye map bay enfòmasyon an pase yo se yon medya yo rele map bay enfòmasyon an epi m panse fanmi an ap antre an kontak avè m epi.

Non mwen panse e mwen panse ou son medya ou son medya an liy sa vle di ou menm. Wap swiv mwen wap swiv mwen m pa konnen si w wè. Grenn bagay wap fè si misye mande pou nou fè sa pou li nou ka fè sa pou li men ou menm ou gon grenn bagay pou fè wap jis akonpanye fanmi misye epi mwen menm map. Non m pap ka akonpanye fanmi an mon frè.

Jwenn kontak la pou nou fè sa nap fè a. Sa vle di m di w sa, pa gen bagay demach kòb ki pral fèt pa gen oken demach. Omwen si lap pran doktè a pou l peye doktè a oubyen tou li pral doktè ansanm avèk li. Bon m di w, si n pa bezwen kòb menm nou pat bezwen wè fanmi nou te ka